Bon, se konfime ke notre prezidan Ariel Henry fèmen vol de Ayiti pou Brezil. Se ke se de sa nou pral pale la mentnan nan video sa. Jan ke m di nou la nan komansman video a, se reyalite. Se ke Ariel Henry deside koupe tout vol ki tap soti Ayiti pou Brezil, menm jan ke l fè l pou lot peyi a deja ki se Nicaragua. Bon! Kijan sa ye? Eske nou gentan konnen kilè lap kanpe kilè lap retounen sou desizyon sa? Nou poko konnen men reyalite a li klè ke Ariel Henry deside fèmen, koupe, vol de Ayiti pou Brezil pou okenn motif. Bon jodi a nou paka di w men pouki rezon Ariel Henry deside fè sa. Men sèl sa ke nou panse, li vle mete yon koneksyon avèk Sendomeng. Sèke se sa ke l vle fè. Gade kijan nou gon prezidan ki vrèman ti figi mezanmi. Sa Sendomeng ap fè nou pase la jodi a la, epi pou Ariel Henry desann figi l devan Sendomeng konsa nan fason sa, Kijan nou santi nou kòm Ayisyen mezanmi pou nou gen yon prezidan k ap dirije nou ki ti figi konsa? Kisa n ap ye nou menm nan peyi a? Ki respè n ap genyen nan lòt peyi? Gade jan Brezil fè l. Mete pwogram li gratis pou ou menm Ayisyen pou antre nan peyi l legalman. Ou pa bezwen viza pou ale Nicaragua. Tout peyi sa se peyi ki ban nou valè. Sepandan Sendomeng, ou ap viza l lakay li l bon l depòte w. Ap viza l pa ba w respè. Poukisa ou menm ou gon prezidan ki ta sipoze reprezante w kèlkeswa peyi l te ye a e li k ap desann figi l devan lòt peyi menn? Sa frèm, sa fè mal anpil anpil anpil anpil. Kilè nou menm n ap gen yon moun ki prezan, ki ap ka prezante nou reyèlman? Lè map imajine m te wè Jovenel te mouri men poukisa Ariel Henry paka mouri? Poukisa vire tounen lè Jovenel te prezidan m te konn ap tande si Jovenel pa ale sesi sesi sela m pa janm tande sa pou eh sou Ariel Henry prezidan nòmal prezidan sèl bandi kap ban nou pwoblèm men nou pa tande yon pèp kap kouri dèyè prezidan pou voye l ale sepandan Jovenel eh te mouri byen rapid epi vire prèske chak jou eh. Preske chak jou yap goumen pou Jovenel ale, men pou ki rezon yon leta konwenp konsa, konwonpi konsa epi pa ka jwenn yon kou deta? Pou ki rezon? Sa fè lontan m pa fè video men e m pa gen tan m oblije m leve maten an bonè la m fè video sa paske sa twò di. Pou moun konnen k gen viza nan men yo preske espire, pou moun konnen k genyen rezidans nan men yo, ki prèske ekspire, bon jodi a pou yon sitwayen, yon sitwayen pa nou, ki reprezante nou, deside kanpe tout vòl san okenn motif ditou, li pa ka ba w rezon ki fè l deside kanpe l. Bon se, se vrèman, se vrèman konplike sa pou nou menm lè Ayisyen ki ap soufri avèk, nou gen malfèktè nan mouda nou, nou genyen. Prezidan nou pwòp prezidan nou leta nan kò nou kap ban nou pwoblèm epi nou gen bandi nan kò nou kijan nap fè viv byen non peyi konsa bon se ke sa vrèman di mezanmi bon m pap pale plis m pap plis pale plis se sam ka di menm jan ke map tou kite yon ti mesaj pou nou paske e m fache vrèman. Map tou kite mesaj sa pou nou bon pou moun ki tap fè demand yo ou sou konnen m fè anpil anpil demand pou anpil moun mezanmi se ke anpil moun gentan jwenn rezilta e jan ke nou te nou te anonsel deja gen moun ki jwenn rezilta avan lòt e gen moun ki fèt aprè ki jwenn rezilta avan gen de moun ki te fèl deja bon ki rezilta nou jwenn la mètnan pa rapò avèk semenn sa la Semèn sa nou jwenn anpil moun anbasad la ekri yo ba yo dat pou y al depoze dirèkteman. Anpil moun. Men konsa tou, gen moun tou, anbasad la di pou l fon ti tann. M pa konn pou ki rezon, m pa konn pou ki rezon e yo di yo fon ti tann. Lè w ap gade, gen moun ki m te fè demand lan pou yo de moun di jou, moun 4 jwen, 6 jwen, moun sa yo ba yo yo ba yo dat dirèkteman pou y al depoze. E gen moun tou ki te antre an kontak avè m ki ta ki te voye dosye l depi 24 me, epi yo di l fè yon ti tann. Sèke bagay la vrèman e konplike nan peyi nou nan palman yo pa fè ankenn anyen avèk lòd, sa rann ke nou pa konn sa nou dwe fè. Demand yo, genyen yo reponn konsa tou genyen yo pran prèske 3 semèn, plis ke 3 semèn tou m kwè. Ke yo pa reponn e konsa gen yo reponn sou 2 jou yon jou. Bon se konsa sa ye. E ebyen nap rete e nou mèt antre an kontak avèm pou plis enfòmasyon map ban nou plis enfòmasyon sou sa osi.